Hello guys, bienvenue mes amis, it's been a while Sa fè yon bon ti tan ke nou pa wè mwen Je di a nou kapab wè mwen Mwen mouti avèk yon ti bagay trè spesyal pou nou Nou kapab wè jan l anpil Paske m pral fè yon gwo bagay je di a So byenveni rete la pou nou kapab gade kisa nou pral fè jodi an nou pral fè yon sa ki rele fri de mè um sea food bowl so nou gen tout sòt de fri de mè la jodi an ke nou pral prepare se youn nan favorite dish mwen si nou konnen mwen nap konnen nou pa mwen pa renmen vyann men se youn nan favorite mwen m toujou ap spend san konbyen dola de san konbyen dola nan restoran mwen jodi an mwen deside actually sa se dezyèm fwa ke mwen ap fè li. Mwen deside pou ki sa m pa fè l. E mwen gen yon zanmi m ki te si tèlman kontan li di ye l ap fè l. E se sa fè ke nou kapab wè l anpil. Avan tou, avan ke nou ale pi lwen mwen di chak moun ki ap koute ti videyo sa, ki ap gade ti videyo sa jodi an, byenveni mwen kontan dèske ou twouve Jojo Harmony. E pa bliye silvouplè e subscribe e pou moun ki deja subscribe yo nou di w mèsi nou renmen w. Bokou bokou bokou nou renmenw anpil e tout moun ki pral subscribe yo tou nou deja diw nou renmenw merci anpil pou ankourajman ou pou sipò ou nou konnen ke ou fè ou fè nou so sa ke nou genyen la jodi an nou genyen king krab oh my god this is so much guys sa anpil pase Bagay se zanmim I'm so excited map fè video an la mwen si tèlman kontan paskem excited m paka wait poum fèl poum manje ok nou gen king crab nou gen lobster ok e mwen genyen regular crab lan ki se oh my god menm sonje m paka sonje non crab la nou gen claims which is m patap mete claim ladanl men John Peter di manmi kouman ou fè pral fè seafood pou pa mete favor mwen se favor li se claims Nou gen crèmes nan sa. Ok. E pi tout sa ou wè la, tout gentan lave. Nou konnen nou menm nan Ayisyen, lè n'ap fè tout bagay nou se pou nou lave. Se sitwon, vinèg pou nou mete tout bagay ladan. So nou gentan lave yo avèk bon ti sitwon, bon ti dlo. E pi m prese yo. So nan sa mwen gen mayi. M gen mayi paske nou renmen mayi. Ok. Nou kapab wè m gen shrimp lan nan sa ke m deja fin seasoning li. Kisa m mete ladan li. Mwen mete ti poud seasoning yo. M pral montre nou Ti poud sa m mete ladanl yo um seafood seasoning um mwen mete bagay sa li preske fini lemon pepper a believe mwen gen yon lot anko lemon pepper e mwen mete ladan li um old bay oh my god nou konnen nou paka fè seafood lan san ke nou pa mete old bay right yes so se sa mwen mete ladan li um kisa anko mwen mete ladan li mwen mete season chicken. Ti bagay pou ki ba l bon gou se sa ki nan bol sa. So nou gen pòm de tè, nou gen pòm de tè an la epi nou genyen nou genyen sa se ze ke nou pral itilize e nou genyen London malt vinegar epi nou genyen byè, nou genyen it's a crab roll ok nou pa ka fè Bro kap san limen E of course Alò m tap chache pake ki gen ti pake ki tou ladan la m pat ka jwenn so se sa ke mwen jwenn e se sa ke nou pral itilize jodi an ok se sa ke nou pral itilize e of course nou gen cajun e of course mwen gen cajun sausage but mwen pa wè kote m mete l mwen pa wè kote m mete l So se sa ke nou pral itilize. E nan sa, wap mande kisa ke mwen genyen kap bouyi. Sa se dlo an ke mwen genyen ki pral bouyi. Mwen va mete pòm de tè an. So nan dlo a mwen genyen dlo e plis mwen genyen sens nou wè mwen ap fè anpil. So mwen itilize anpil. Mwen mete anpil dlo e nou kapab wè mwen itilize yon gwo kastwòl. Ok. So nan kastwòl lan kisa mpral mete. Mpral mete pòm de tè an bouyi anvan. So avan mwen mete pòm de tè an, of course nou pap bliye ajoute byen nou. Alò. M wè biyè an li bay bon gou ok se sa fè nou mete nou mete biyè sa se optional si w pa vle mete l sa se yon bagay ki ou menm si w dezire si w vle ou kapab mete l ladan li mwen menm mwen mete l ladan li jis pou l ka bay fwi an bon gou ok jis pou l ka bay bon gou but si w pa vle mete li ou pap mete l e non ou pap al sou avè l ok. Paske bi ap bouyi e nou konnen li pral bouyi nan tout bagay yo. So ok, so mwen mete bi an. Ok, a a a ti rousan. Ok, so nan sa ki sa m pral mete. John Peter! I'm gonna need your help sweetheart. Ok, ki sa, oh jezi m fè deblozay. Kisa m pral mete nan sa? M pral mete season seafood season creole blend noix kreyòl e yon bagay depi w ta wèm gen kreyòl ladan l it smell good ok so se sa ke mwen pral mete m mete yon bon ti kou nan sa alò mwen menm mwen pa mezire ou byen anè savon m pral di w mezire alò ou ka pou mwen menm detake savon.

This is everything right here guys Ok This is everything Sa se tout bagay la la Ok So konya nou fin mete tout bagay sa yo la So sa ke nou pral mete Mwen pral mete um, Mwen pral mete um, Pom de te an Mwen pral mete pom de te avèk mayi an bouyi anvan Ok An No, I'm good for now, thank you. Ok. So mwen mete pom de te an avèk mayi an. Ok. Nou ka wè se pou bagay. Guys. E mayi sa yo m achte yo, m pa pran sa ki frozen nan. Si w vle pran sa ki frozen nan, ou kapab fè l. Men mwen menm, m pa t pran sa ki frozen nan. M jis pran, m jis pran, m jis achte li. Koz m te jwenn li fresh. E mayi sa te vreman dous. So m di, ah, m ap itilize sa pito. Ok? So n ap kite l, nou pral kouvri, nou pral kite l bouyi 5 a 10 minit pou l ka byen kwit. E den apre sa nou pral mete. Krab yo pase nou konnen krab lan nou pa vle krab lan over cook nou pa vle krab lan kwit twòp pou di frevel soti so nap kitel fon ti bouyi sa bouyi 5 a 10 minit pase krab la li menm ankò li pral bouyi 5 a 10 minit so poul ka kwit ok nap retounen kounya nou pral moutrew pandan ke nou pral moutrew sòsej lan avèk kisa ke mwen pral jan mwen pral prepare kribich la ok guys jan ke nou wè a m mete yon stik butter. Pou ke li kapab bay fann. So lèl fin fonn, m jis ap mete shrimp lan. Pa bliye ke m te gentan fin sezonnen shrimp mwen. E nou konnen m m pap pa lave ti shrimp lan. E si nou fè ti shrimp lan, e pa mwen ki te lavel non actually. Jan m pike avèk Kikit, Kikit di konsa li kontan pou ke li patisipe nan kitchen nan avè nou jodi an. Paske li menm, e li menm prèske ki fè shrimp. Paske m kwè koz nou konnen m pa renmen chòp ki deja chode yo so m toujou achte sa ki avèk tout kal yo ki poko chode yo sou sèvize yo 2 a netwaye li epi kiki li menm li kiki li menm li li fè li li mete sitwon ladan li li prepare li pou a ok oh my god this is smell so good guys sa vrèman santi bon ok nap fin kitel kwi m kwè l kwit tout konsa.

Vwala gaz mwen pal ajoute Mwen pal ajoute krab yo Avèk tout res

Li kase dan lap jete a. Eske w te kache tou dan twò piti? Ouf, distans pou l bouyi. Li pa bagay. Manman, mwen retire. Ok guys jan ke nou kapab wè mwen retire nan dlo an mwen mete clems yo kounye a sa mwen ajoute mwen koupe yon sitron ok mwen koupe yon sitron so mwen mete ladan li kounye a m pral kite l bouyi wouyy alelouya wouyy sentespri desann sentespri desann timoun So map kitel fin bouyi map kitel bouyi like yon 10 minutes 10 a 15 minutes ok until li bon epi vwala so nan sa mwen fin fè shomp la alò mte sipoze fè sausage lan anvan hey mwen end up fè shomp lan anvan but kounya mwen ap kite sausage lan e youn nan bagay ke mwen bliye di mwen ke mwen ajoute nan sa. Mwen ajoute yon steak butter ladan li. Mwen itilize unsalted butter, ok. Ou menm ou kapab itilize whatever butter ke ou vle, men mwen itilize sa ki pa gen sèl lan. Ok, koz nou konnen deja m mete anpil lòt seasoning, so nou pa vle twòp sèl, se pche. Nou konnen soup janm nan pa bon pou nou. E nan sa ankò, se menm bagay la ke nou konnen m te fè. M te mete butter an, unsalted butter, butter ki pa, bè ki pa gen sèl. Bòdè ya bèk. So mwen mete bè an ladan li. Ok so konya map kite l pran bèl ti koulè. Bèl bèl ti koulè. Ok. E apre lè tout bagay fin kuit. M pral montre nou. E m deja gen sos mwen ki prepare. So mwen map montre nou koman ke mwen fè sos la nan yon lòt videyo. Ok. Ou menm ki ta renmen konnen. Ou ta renmen wè. Rete swiv. Abòne. E peze ti kloch anlè a pou w pa miss okenn ti bagay. Ok. Rete la. Krab mwen kwit e mwen te mete ze, mwen te mete 6 ou byen 7 ze ladan li pou ke yo kapab. Ok, sa mwen pral fè, mwen pral retire yo, ok, mwen pral retire yo, kounye a mwen ap ajoute yo nan sa, so mwen ap montre nou jan ke lèm fin retire. Ok, vrala vrala, woo, that looks delicious! Sa vreman bel ok. Sa se pwodwi an sa ke mwen ajoute sou li mwen just vide sos an kem te fè a m mete sou li epim parsley parsley mwen just rache some fresh parsley m mete sou li so ou menm pèsi ya some fresh pèsi m mete sou li so ou menm ki ta renmen wè jan kem prepare sos lan tou ou kapab Rete tcheke chanèl la wap jwenn sòs lan sou chanèl la ke nou prepare pou ou mèsi mèsi mèsi nou pwal digging on those bad boys nou pwal manje bagay sa yo oh djom pite ok guys this is so good.

M ap kite tout deskripsyon an anba, tout sa ke mwen itilize yo. E ou menm ki fè li, voye yon foto ban mwen. Fè m konnen kòman l te soti pou ou. Jan pita pati de yon ze. Fè m konnen kòman sa te soti pou ou, oke. Mwen si mwen renmen w pa bliye share li, abòne, pataje l. Oke, epi kite yon ti kòman, kite yon ti thumbs up, kite yon ti like pou nou. Pou n ka konnen ke ou te renmen video a. Mèsi! A la pwochèn n ap wè nan yon lòt ti video. Tchaw tchaw!